Konpatriyòt bonswa. M espere ke n ap pwofite de jodi dimanch sa a pou nou rekonekte avèk Bondye nou, pou nou chita a fanmi nou, zanmi nou, pou n pataje a yon moman avèk pitit nou, pou n depoze chay la omwen jodi a, anvan n rekòmanse batay la demen maten. M pwofite fè ti videyo sa avèk nou, paske jan nou konnen ni, yèswa m te gen yon ti malèz. Ti malèz la ta ka serye. Men gras a Dye, m te gen yon ekip sekirite ki fè gwo dilijans mennen m kay doktè. E lè m rive kay doktè, mwen jwenn yon ekip medsen pami lè pli kalifye o mond ki pran m an men. Alò ke se vre ke m dòmi lopital, men deja jodi a, m arive retounen lakay mwen, nan mitan fanmi m, nan mitan zanmi m, m ap kontinye travay. Men tout tan m fè yèswa a, m ap reflechi yon bagay. E si m pa t gen sekirite k pou te mennen m desann rapid? E si lè m rive, m jwenn lopital la fèmen? E si menm si m jwenn lopital la fèmen, m pa jwenn doktè? Oubyen menm si m jwenn doktè, m pa gen kòb pou m te achte medikaman? Enben benediksyon m gen jodi a, m pa t ap genyen l. Swasannkenz pousan nan enfrastrikti sanitè. 75 pousan lopital ak klinik nan peyi a pa aksesib. Enfrastrikti peyi a fin kraze. Moun ki bezwen pou y al lopital jeneral, yo pa kapab. Moun ki bezwen pou y al nan sant de sante, yo pa kapab. Sitiyasyon sa a pa ka kontinye ankò. M fè tout yèswa m ap mande tèt mwen, èske Bondye pa ban m benediksyon sa a se yon jan pou l montre m kisa ki enpòtan pou m atake toutswit? Eske se pa dil dim Gary premye priyoritew se atake kesyon sante sa. Sante lan tèt moun yo. Yo pa peche kou dòmi chak swa avèk enkyetid, avèk strès. Sante lan vant moun yo pou yo ka jwenn sa yo bezwen pou yo manje. Sante kay doktè pou lè yo malad yo ka pa jwenn laswenyaj. Sante lan pwòprete lari a pou yo pa lan mitan yon pakèt fatra k ap ba yo maladi. Sante dlo pwòp pou yo bwè. Eske benediksyon sa a Bondye pa ban mwen pou l di m jodi a mwen ba w chans sa a se yon privilèj li ye pou w al sèvi pa pou tèt ou men pou w al sèvi. Depi m antre vè semèn nan, m ap travay fò avèk manm CP yo pou nou rapidman kapab gen yon gouvèneman. Nou gen anpil bagay pou nou fè e malerezman toutotan m pa gen enstriman yo, mwen poko ka kòmanse travay pou nou. Mwen gen gwo espwa ke bonè semèn pwochèn nan n ap fini pa gen gouvènman. Bagay yo pral pran yon ti tan kanmenm, nou gen anpil bagay pou nou fè. Nou gen anpil analiz pou n kontinye fè, e menm lè w konn sa pou w fè a, sa pran ti tan pou mete yo an plas. Pa kont, nou bezwen ale vit, nou konnen ke popilasyon an pa ka tann ankò. Pèp Ayisyen, m ba nou ti vòys sa a pou m di nou mwen byen, gras a Dye. Mwen an sante jodi a, gras a Dye. Mwen o konba jodi a, gras a Dye. E jan m te pwomèt nou an, m ap kontinye fè tou sa m kapab pou n sòti de kriz nou ye la. Mèsi a nou tout! ki te voye yon ti mo datansyon pou mwen. Mèsi a nou tout ki rele m lan telefòn pou n konn kòman m ye. Mèsi a doktè yo ki travay tout lannwit la, ki ret lan pye m tout lannwit la pou yo te asire ke anyen pa rive m. Mèsi a mesye sekirite yo ki fè yon travay ekstraòdinè pou yo asire nou ke nou rive kay doktè a tan pou ke sa pou ke malèz nou te genyen an li pa kontinye deteryore. M ap kontinye gen ti konvèsasyon avèk nou regilyèman. Mwen te pwomèt nou transparans. Depi gon bagay ki rive ki konsène Premye Minis lan ou Primati a, nou mèt konte sou mwen pou m vin di nou sa k pase a. Jodi a ankò yon fwa, m ap remèsye Bondye tou, m ap remèsye fanmi m yo k la avè m e m ap di nou kouraj! Kouraj! Limyè a pa lwen. Mèsi bokou.